e travèse rapid avèk youn nan e atis nou se Alix Georges a ki li menm ki pral e antre men nou konnen nan mizik lan gen tout kalite gen anpil chanjman k fèt nan se pa sèlman konpa piske nou nan sezon konpa ki pral gen 60 ans. Men kanmenm genyen nou sot tande e Beljin ki sot chante. Se yon pasaj men nan fòmil la nan moman kounye a la nou konnen rap la l ap fè yon l ap fè tann nan peyi Dayiti. Alò nou gen Alix Georges ki pral chante pou nou. E ankò ki pral antre avèk youn nan trè bèl mizik. N envite w rete branche ou sou Tele Kreyòl, non mwen se Junior Mengual. E n ap di Alix se yon plezi pou nou antre ansanm avèk ou. Monchè nou p ap pèdi tan, nou pral antre rapid, m konnen w pote yon bon bagay pou nou la. Ok? Wi kanmèm, bon ou konnen m reprezante United Brothers pa bò isi, United Brothers se yon gwoup li ye ki Ayiti, se yon gwoup rap, nou kapab di se yon rap sosyal, men kanmèm m ap eseye jwe yon grenn mizik ou 2 grenn mizik pou moun yo, albòm nou, n ap travay sou sa, trè pwochènman nou ka jwenn albòm nan kanmèm pou ane a. Bon n ap balanse pou moun yo, pou n lage yon grenn mizik ki se Fanm sa bad,

Nou konnen byen li toujou chante, bon li pèfòme deja nan sant Bèlvi kote li te chante Manman je kwa. Respekte manman.
Respekte manman ke grandèt yo te byen renmen. Alò nou gen chans pou nou ofri n, pa bliye n ap vin avèk lòt atis nou konnen ki gen anpil talan ke n ap dekouvri n ap pote yo ba ou. Alix nou konnen se premye prezantasyon ke nou fè men n espere ke nou va rankontre pou vini fè yon bon ti tan ansanm avèk nou pou n pale vwala se sa epi kijan poukisa se rap la w chwazi tou sa paske m wè w alèz ladan l tou alò se sa nou p ap rete n ap pase avèk dezyèm mizik lan ansanm avèk respekte manman w.
Ya, mizik sa son mizik nou fè pou tout manman, ni sa k pa gen manman menm jan ansanm avè m yo. Nou ka gen 10 papa, men nou pap ka gen 2 manman. Respekte manman w. Respekte manman w. Respekte manman w. Se pou renmen manman w. Ou fè m sonje manman m. Respekte manman w.

Ti nèg geto vin pi move, nou konprann sa. Lavi chè ap miltipliye, nou konprann sa. Gen malere k pa ka manje, nou konprann sa, n konprann sa, n konprann sa. Ane ale, ane vini, anyen pa janm chanje. M achte tikè, m antre ann Ayiti, mwen al vote. Mwen pa t vote mizè, m te plis panse vote chanjman. Pouki tout sa k pa bon se popilasyon ki gen pou peye l? Sa m pral di la ka fè yo rayi m demen pou lavi. Ou se prezidan ou gen pouvwa deside pou peyi w. Pa okipe tout sa ka ba w ki enpeche w fè demen pou m pa vin di w pou ki m te tranpe dwèt mwen nan lang sa. Bon mezanmi m ap gentan ba nou l nan tele a n ap jwenn li. N ap gentan jwenn li. Ok
bon e mezanmi se konsa nou te gen ansanm avèk nou Jòj, ah, Alix, ki se MCA.
Alix Jòj, msye di ta renmen w banm yon lòt ankò wi la. Bon, nou konn ba yo, nou konnen n ap vin nan tele a toujou, se pa yon sèl pase nou, n ap pase nan tele a toujou, e n ap pèdi tan nou pou n vin la epi pou n bay moun yo sa ke nou pote lakay nou e ke sa ke nou gen lakay nou ki bon, pase pou m di tout moun m chwazi rap, se pase m chwazi fè rap sosyal, bagay tout moun renmen kote m ka jwe l, tankou m kapab di m menm jwe l anndan legliz. Men Alix, ban m di w, e se sa m ta pral mande w, Paske ou jwe mizik respekte manman ou jwe mizik pou rès fanm sa bat epi respekte sa nou gen lajan pa fè tout bagay pou moun pa vede tiye moun pou lajan nou pou pakèt mizik. Konbyen mizik deja ou gen? Bon album nan m kapab di son album kap sòti a 16 mizik pou le moman kounya nou gen nenpòt 14 mizik ki prè deja men rès yo nan studio paske m gen lòt atis kap featuring nan album nan tou. Ok nan moman si yon moun ta bezwen genyen. Oubyen tande eske nou gen yo sou youtube Yeah oubyen. mwen fèk gon video ki sòti la ki se video fanm sa bad la yon moun mèt ale ou mete United Brothers jan ke w wèl lan ke pi m nan United Brothers epi w mete fanm sa bad wap jwenn li e w gen dwa ale tou mete United Brothers m rive sou yo ki se mizik m te fèk sòti ki te.
Twazyèm videyo. Nou konnen ou sot, ou fèt sot fon toune an Ayiti la, e kòman sa te ye? Bon, tan m te desann anba a, bon kanmenm mal travay sou pwomosyon albòm nan, plis nou gen mizik nou te gen pou n te fè, nou kontinye, epi nou gen pwodiksyon nou, nou kanpe anba a tou, nou gen Piro Record, nou gen Francky Deravine k ap travay tou ansanm avè nou, plis United Production. Sa vle di nap avanse ak travay yo. Ok e nan nou konnen atis toujou ap konpoze ki nan moman kounye nap pale a ki dènye nouvèl konpozisyon ke ou gen? Bon ki dènye mizik kem konpoze la pase pandan m tap ekri mizik yo m tap fè plizyè mizik epi gon pakèt timoun ki te dim konsa bon oh epa w pa fè mizik pou timoun yo m di a bon map panse m fon mizik pou timoun yo men pou le moman kounye a timoun Nap gentan jwenn mizik lan. Bon lèm tounen la timoun yo tèlman banm chalè mte oblije lage mizik lan men mpa gen tan ni mizik la pa avèm la poum ta lagel ki vrèman nesesè pasem vle yo bay timoun yo valè yo pase timoun yo gen plas yo lan sosyete a mpa wè poukisa yap maltrete timoun yo timoun se lit granmoun demen. E talè ou tap pale de yon mizik ki m ka di ki angaje. Se yon sèl mizik ou gen? Son sèl mizik angaje ke nou fè, nou vle pou, nap panse pou nou wè si moun yo ta met tèt ansanm. PD kraze brize a, se pa yon bagay ki pral itil nou anyen. Chak lè sa la, jodi an w di l pa bon mete l atè, no. Ann wè si na met tèt nou ansanm pou nou wè kòman na fè peyi a avanse. Pase Ayiti sou do, lan sans li ye a, Ayiti se yon ti peyi ki trè fasil pou l ranje men se tèt ansanm ki manke ladan. Ki manke ki pèmèt.
Alò, nou espere ke nou va rankontre. Yon lòt fwa ankò n ap wè. Lè sa a, e m panse ke w ap vini avèk. Bon, gen lè e tout albòm nan m ap jwe nèt lè m ap vin la a pase albòm nan yon moun k ap bezwen l, yon moun ki ta renmen kontakte m tou nou mèt ale sou Facebook mwen Alix Georges ki se bon non m, non atis mwen ki se MCA. Men si n al sou Facebook n ap jwenn Alix Georges ki se bon non m. Nou ka add mwen sou li, voye request ban mwen, non atis mwen se MCA. Bon group lan m kapab di tout moun group lan se Ayiti li ye, se mwen menm ki travay bò isi epi m travay Ayiti tou menm jan ak group la. Ok se sa.
Pa bliye non mwen se Junior Mengual ou sou Tele Kreyol nou te gen sa nan pwovizyon an ke nou pote ba ou e nou mete ou dan lanbyans. M espere ke ou va konprann E kijan jòj misye sot bann 2 bèl mizik e mwen sur ke lap vin ankò pou nou kapab kontinye travay la fòm di nou byen ke nou pral genyen lòt atis kap vini nap vin anonsew kanmenm pou nou metew dan lanbyans poun fèw Kontinye viv. Alix nap diw mèsi epi Nap di mèsi a tout ou menm ki te sou tele kreyol toujou swiv nou nap pote anbyans total kapital ba ou.
Ok Junior Dako.